Jeune a di yon lè e ki tap rele nou se sdp viv sdp e pale nou non de eske son divòs ki genyen oubyen eske se se lakin yo ki ki pa konble eksplike nou non. Le premye janvye 2022 mwen te di nou se sdp la rezon pou lakèl ke mwen menm jeune a di jean mwen di mwen te mwen se sdp. Se paske mwen te wè SCP te kòmanse ap fè sa k rele continuité de la bataille. Lè m pale de continuité de la bataille, kote ke SCP fè moun ki pa t espwa yon moto, fè l kado moto, men mwen menm, mwen espwa moto, dayè se nèg okay mwen ye, m pase de moto, twa machin. Sa pa ka ebranle m. Men, lè gen yon fini avèk sa k rele yon politik plan de strateji, Youri Latortue te fè l tou deja avè nèg aaa yo, Ayiti an aksyon. Youri te fè l kòm Majori fè l e avèk sekretè palè nasyonal la ki se José Pierre Louis. Donk sa m ap di a la, yo wè l vin tiye m paske m pa pè lanmò manmi. Depi m monte nan kay politik m pa pè l. E pou nou avanse. Kote ke nou wè ke nèg yo yo menm nan yap yon politik kote ke militè ki pi enfliyan yo, militè ki gen plis fòs yo, yo rele yo pou yo kapab kase batay la. Men, mwen menm Jean Ladjy Jean, yo pa konprann, lèm te konn al bote kawoutchou sou dom, 6 kawoutchou sou dom, lè yo banm moto, map bote nenpòt 12 kawoutchou. Moto a paka fè fòs batay mwen. E nap voye yon mesaj tou bay minis komès lan pou n dil konsa ke. Pri pwodwi e pwodwi premye nesesite yo, li pa gen kontwòl yo, nou mande demisyon prese prese minis komès lan. E n ap mande demisyon tou DG lapolis lan paske fenomèn ensekirite an ap ravaje nan tout 10 depatman peyi an. Se nan kontèks sa, mwen voye yon mesaj solennèl tou bay minis sante a pou m di minis sante a konsa ke lopital yo fèmen, fòk yo peye medsen yo. E nap mande tou pou yo respekte jounalis yo paske san jounalis yo, yo pap ka tande vwa nou. Twòp jounalis mouri. Aba enpinite, aba ensekirite. Nou mande prese prese prese pou nou akonpanye sak pral fèt 28, 29 mas lan. Se yon soulèvman jeneral de tou lè 10 depatman jewografik du peyi. Wi, mwen aksepte l, m ap ladan l tou. Men, mouvman ke nou pral fè an, le 28 29 lan, mouvman an pa gen manman, mouvman an pa gen papa. Nou pa bezwen manman gwo vant, nou pa bezwen papa gwo vant ki gen sou kou tab, nou pa bezwen manman koupe twèl, tèt mare. Se nan kontex sa nou menm, kòm PCK, Platfòm dè Konbatan Anblematik di Channmas, n ap veye anwo, n ap veye anba. Chak lè pèp la leve se sk on apèl prise de conscience, gen yon seri de nèg ki pase pa anba a pou yo al negosye sou do bagay popilasyon ayisyèn nan. Pandan se tan, n ap viv nan kras, nou sot nan klas mwayèn. Fas a sitiyasyon dezastwez la, nou di konsa ke il faudrait une révolution. Mèsi bokou. Nou te remake ke gen anpil lòt militan ki te. ki tap kontredi avèw, yo tap kontredi avèw pa egzanp lèw di yon bagay yo kontredil ou tap rele aba Marjorie Michel sak tap rele viv viv Marjorie Michel fon ti pale non eske ki ki ki ki kisa ki koz sa. Banm esplike yon bagay. Fò fè yon trè gran diferans ant militan e manifestan e avèk ouvriye politik. Yon militan fè yon pakèt bagay. Men, si manifestan yo, ouvriye politik yo, yo aksepte avèk yon moto pou yo pa batay, n ap di yo se de kote makak vire. Mwen menm, mwen se yon militan Mwen konsyan ke m son militan paske m fè sèch kon apèl yn priz de konsyans pou m libere pèp mwen an esklavaj pou m ka fè pèp ki Ozetazini, Kanada, Lafrans nan tout peyi etranje retounen an Ayiti pou nou di yo konsa ke fòk peyi an gen sak rele yon stabilite politik. Tout moun kap di vin marye nou Michel se moun ki prale vè labim se son dè moun ki pa konsyan de problèm peyi an majori Michel wi majori Michel gen dwa jere yo li moneye yo men sa pap fè m pa batay fòk ou gen sak rele enèji pou batay mèsi.